Rezo sosyo Bonjou! Enfòmasyon kap fè aktyalite nan moman se deblozay ki pete nan prizon kwadèboukè a. Peyi Dayiti rive nan yon nivo ke nou pa ka konprann. Peyi Dayiti rive nan yon nivo kote ke nou pa konn kote sa ap rive. Youn nan bagay kap fè plis aktyalite ankò, se Anèl Jozèf mezanmi, gwo bandi sa ke nou konnen ki fè anpil dega nan peyi sa rive chape pou li mezanmi pa gen moun ki konn kote l pase. Map envitew pran ti chèz baw pou gade kòman sa te ye. Ebyen se avèk nou, zanmi nou, kolaboratè nou Ernso Motivation.
Kote w tap chèche lavi sa
la?

Vwala entènot nou yo nou tap chanje ang e pou nou te ka fò viv e kijan sa kontinye ye o nivo de kwadèboukè e ke nou konnen e sa kap fè aktyalite pou jounen an se prizon kwadèboukè a e ki kraze nou fèt gen anpil prizonye ke yo fè nou konnen ki ki evakye ki gentan kite prizon men nou pa konnen si gen anpil ki ki anndan anndan ki anndan prizon. Daprè enfo ke nou mande, e nou fè kwè ke gen bakòp an ki fenk ap rive toujou, e pou yo kadrye espas la plis. Ta sanble ke gen prizonye ki andedan ki genlè ame, paske nou tande e polis an ki t ap tire ak e e anndan anndan prizon an. Men nou pa ka e e rive plis an e anndan prizon an vwala. E sa se bakòp an bri ki fenk ap rive nan espas la. E ke nou wè e jan nou t ap gade. Jan polis yo gentan kadriye espas la pou yo fè konnen sa ki ret anndan ke yo pap sòti e nou konnen gen yon lekòl men ki tou pre prizon an e gen prizonye ki fè nou konnen ke ki tal kache andedan andedan lekòl la e ke yo te lanse gaz anpil timoun nan pran gaz e ke gen gen youn yo sot pran talè a e gen youn nou te remake talè a tou ki pran yon bal nan do e li menm li atè a bò polisye yo talè nap fè w vivan e kijan sa ye ansann e nou make gen 2 2 mesye tou ki te abò yon moto ki te tonbe e ke yo atè nan lari a e nou remake bakòp anbilans men yo pa leve mesye yo paske yo gen anpil tan e depi yo atè a men yo pa leve yo.

Vwala nou remake anpil an prezans anpil kò gen BLTS gen bri gen swat gen dcpj ki la e gen bòy osi ki prezan nan espas la ki kadriye espas la pou fè konnen ke eta ki anndan yo ke oswa ou pa sòti oswa ou mouri.

Vwala la polis ki pa vle ke nou rive pi lwen e ki kote ou te wè a. Yo fè kwè ke yon prizonye ke yo fenk vin avèl, ke yo mare l men se avèk fè sèso ke yo mare ponyèt li e se bakòp an se patwouy e 1 tirè 0 0. 604 la se li menm ki vini avèk li e nou pa enbi pou nou konnen ki nan ki zòn ke yo jwenn ni e nou jwenn tou gen yon tou ki pran bal ki pran bal nan do ke li menm li atè pèp ki menm swen se pou le moman y ap bal swen.

Sa nou ka di pou le moman, lè n te rive a n te tande anpil katouch ki t ap fèt andedan prizon an. Men pou le moman nou pi pwòch prizon an, nou pa tande bal k ap tire ankò. Men nou ka di nou remake. E yo fenk vini avèk yon prizonye e ke yo mare li, pwent li avèk prensès yo e ke gen yon lòt ki pran bal nan do e ke gen 2 lòt ki mouri, ki mouri deja e depi maten ke yo atè a e ke yo pa leve yo menm. Men sa ki pran bal la nou wè e kwa wouj Ayisyen ki ap swanye li atè a. Men n ap di moun yo ke nou remake prezans anpil E kò polis an e nan espas la. Prizon Kwadèboukè a ki li menm kraze, nou pa ka di si se prizonye yo ki fè yon mouvman pou kraze paske nou poko gen enfòmasyon sa yo. Tout fwa li posib ke nou gen enfòmasyon sa yo, n ap fè w viv yo. Vwala nou ka di nou remake prezans anpil polisye nan espas la. Tout kote ki ap fè fouy, yo fouye machin. Yo fouye moun a pye, tout sa. E depi wap pase nan espas sa yo fouye pou yo konn si gen pyès sou ou, tout sa. Pou yo ka ok vwala son machin lan. Ke nap gade e yap fouye. Vwala.

prezidan deside fè. Nel Joseph mte plis konn wè li a djwet men m gon zanmi m ki di men m te wè lè moun nan fè mouvman men m pa konn si se misye men gon zanmi m efektivman ki di sa Nel m wè moun nan fè konsa epi zanmi m nan di se a Nel wi mte di e mwen gade l la m pat tande m pat tande vwa a m wè imaj la m wè lè l fè konsa m wè l lè l fè konsa men m pa konn si misye paske m plis konn wè misye kote l te gen cheve w konnen lè misye sot kote l fè prizon.

Yap rete sele. Yo pa di rad prizonye sou yo. Men e yo gentan piye mache pèpè a nèt. Anpil nan yo piye mache pèpè a ki nan men tras yo. Bon mo yo dim yo dim gen kèk nèg ki gen kèk nèg ki te prente sou nèg moto anba pa konn si si gen vòl. Bon ok e kòm ou di se biznismann ki nan paraj la ou ye eske avan menm e yo te wè prizonye. Esao e avan aksyon an rive pou prizon an e prizonye sa yo te ka chape blo eske ou pat remake nèg a zam nan men yo ki fè ki ki tap monte nan espas kotoye a ki tal e fè instriksyon sou prizon sa yo. Ditou pa. Ditou pa. Paske ou gen dwa wè moun ki vin fè tantativ la se pa la e pa isit. Sa e pati raje anba mache Dabou se raje k nan sifas sa. Ou wè li gen wout men son wout tè ki monte la sa yo. Wap se plis ou gen dwa wè nèg yo e plis isit. Paske ke. Nou pat janm wè lòt moun menm. Se trè kalm, mache a te trè poze, ap mache, tout moun ap mache, tout biznisman ap degaje yo nòmalman, ti machann yo. Se konsa nou rete, nou won kouri. Sa vle di moun machann avèk moun ki te vin fè mache, y ap kouri, y ap kouri epi kounye a m di sa k pase. Bon ou konnen, toujou renmen gen kouri parapò de jan konjonkti politik peyi a ye a, ou konprann, sa vle di ke nou te panse ke se sa ki te fè kouri a, ou konprann?
Donk sa vle di ou se yon moun ki ap evolye nan zòn nan? Ya, epi sa ki vin.
Eksplike nou nou pè a sou ke viv evenman an, kijan sa te dewoule, pa jas ma vle. Bon, evenman li menm, pase se nan mache a mwen te site mwen te nan biznis mwen. Lè kouri a, plizyè moun ap kouri, ti machann, moun. Ki vin fè machann mwen vin Kounye la Sak pase nan kèm mdi ah Devan devan gen kèk bagay men konsa tou moun konn kouri tou Gen kout konn fèt san pa gen anyen Ou konprann se sak fè anpil moun pat ka gentan konprann Men pa rapò avèk entèlijans mwen 2 premye nèg ki pase yo M gentan di ah Nèg sa yo pase san sentiwon Pye atè Yo tout vini Gen youn ki gen yon semizèt sèlman epi gen youn ki kenbe pantalon an konsa M di ah Msye Move siy genlè mache Genlè prizon an gon bagay ki Kanmenm yo di bon Bon Mwen yon dam kap vann kote m di kòman fè konnen m di bon nèg sa mwen vle atè epi nèg yo woz gen plen bab nèg yo woz ap pase aprè sa bon m pa ka kontwole nèg ki a sapat ki atè yo tout de nou Tèlman yo anpil Tèlman yo anpil Non pa gen nèg ki pa gen moun ki pran bal pase gen yon machin nèg yo te tire sou li gen lè ta ta sanble li te leve m pa m pa m pa konnen misye ale si gen moun ki te pran bal m panse li te ka gen tan pat ka la machin.

Gen ta ka di menm bandi yo bandi yo menm yo tap kouri dèyè yo. Men gen nan nèg yo pa menm kouri. Nèg yo mache tou dousman ou konprann pran may, sandal non. Sa k gen zam yo, premye rekou yo pat gen zam menm. M pa di si yo te gen manch kout. Men se prèske nan dènye nèg yo. M mande kòman sa se fè paske nèg ki premye ale yo yo pat gen manch. Men prèske se dènye nèg yo ki gen manch nan men yo. Ou konprann? Lè gen nèg yo ki gen manch nan men yo. Menm nèg ki di bay mayo a, kounye a m di a m pa ka ba ou li si mwen di w tou teni monchè. Lapolis, lapolis ap di kòman m fè tou teni, m gen tan konprann sa k ap fèt la, m di m pa p ka ba ou li. Misye di bay mayo a m di w, epi lè m gade la m wè misye gen manch kout la. Epi kounye a, menm m t ap fè tantativ pou m te bay misye chemiz la, men m te gen tan pase yon katna nan, nan, nan, nan gerit la epi m di, lè m wè mayo ouvri bagay la epi. Nou konn koman bagay la ye. Misye ap bat li li gentan sove e nèg la gen zam sou li e menm tou retire mayo a vre. Sa vle di dènye koup la pat gen polisye ki tap swiv yo tou, pat gen bagay konsa? Non m pa wè, m pa konn si gen polisye an sivil men. Yo pa tap tire tout sa? Non. Nèg yo tire yo tire se sou yon machin vit pa fimen yo te tire. Epi machin nan te ale, misye kanmenm mwen remèsye laprès kanmenm sa.